Si w pa men ouvè bwa w bay Granmèt la. Si w pa men ouvè bwa men w bay God la, Senyè. Bòdè e konsa bagay yo ye. Wap fou. Se gen yon sèten de imigrasyon nan peyi sa la bòdè. Imigrasyon imigrasyon bòdè imigrasyon men nèg. Selman m ka di w kisa map andire la. Gade m pral travay. Lontan m te wè la map travay map mache kè poze kounya map travay yon je devan je dèyè. Yon ti bri m t ale yon ti tap tire m tap chache kè m ki t ale. Paske imigrasyon nèg imigrasyon pa nan jwèt non bòdè. Fò yo kite nou chita pou nou fon pale paske bagay yo la. Bay yo mande fon gon chita pale. Mwen fre yo mwen ket menn fre yo mwen pa wè kisa map fè isit ankò non menn. Brother jan bagay yo ye la menn mwen tout a tout panse pam brother kite peyi sa al nan peyim brother m pa gen lot anyen nan tèt mwen la brother. Mwen se sak nesesè a pase mwen tou mwen m pa wè kisa map regle pase ou nan peyi ou paka manje ou paka bwè menm si ou te ka mete manje a li te ka antre nan sanw Men akòz imigrasyon wap sonje pou demen maten pou peye la pou pran lari ou gen pou peye kay e ou paka pa peye kay la lè mwa rive obliga ou fòk pran lari brother bagay sa yo menn se pa menm hòl ou nan peyi w si w nan peyi w lap pi bon pou ou papa.

Paske mwen pa kache di w freo, ou konn kòman y ap aji avè ayisyen isit konsa? Sa fè y ap aji avè ayisyen te ayisyen konsa mal konsa? Y ap trate nou tankou se yon chen isit. Gen anpil ayisyen vrèman yo fè bagay yo pa konpòte yo byen monchè, ou pa wè sa k te pase nan Wonboch anlè a? Bagay sa yo menn vin pote vin pote vin pote tout moun vin mete tout moun nan chagren ou pa t ou pa t tande imigrasyon imigrasyon pa t janm konsa menn. Men yon lòm ki vin pase E paske yo wè nou pa peyi nou pa itil nou anyen, peyi nou pa ofri nou anyen, si peyi nou te ofri nou anyen, yo nou te gen yon bon gouvènman dèyè nou. Nou pat gen bagay sa monchè. Pat ap gen bagay sa menm menm, pat ap gen bagay sa menm. Ou konn sak pase? Yo annik gade, yo annik gade nou paske yo wè nou menm, m'annik pou'm koupe tèt ou. Plap plap, sa pa yon pwoblèm. Koman yo ap viv vle fè ban nou respè yo pa pa gen moun kap ban nou respè nan bagay konsa wayy. Anbyen freo afè pam afè pam toutan mwen se avèw m wèm jodi jodi a m di kitem chache wè jodi a jis pou nou ka fè chita pale sa pase mwen m pa wè kisa map fè isit men Monchè an ale ou konn sa nap fè lè nou rive ayiti m panse ou gen ti monnen m gen ti monnen nap annik rive la menn.

Gade, e depi ou manje, yo bay, tout bagay nòmal, men tout bagay se lajan. Tout bagay se ti lajan. Tout bagay se lajan. Men, lè w nan peyi w, wap wè nan peyi moun yo, wap menm jis nan peyi w mache lè w vle. Lè m vle. Ou ka bay lè w vle. Men akoz kounye a yo vin nou pa gen prezidan. Nou pa gen anyen menm. Nou pa gen anyen pou ki pale pou nou.
Nou pa gen moun kap regle pou nou. Si yo pran nou menm bò isit, yo tchwe nou. Ou te dwe konn Ayisyen, yo pran, lontan yo te konn pran Ayisyen avè, ak tout plezi, ak respè, yo ka pran w la, yo di, ou pa gen papye, ya yi touye. Kounye a pa gen bagay sa yo ankò. Ou gen papye ou prale, ou pa gen papye ou prale. Epi lontan yo te konn pran plis bagay kounye a bout baton depi yo wè ou pale ou pa pale avè w yo fout w kout baton
men si yo konnen si yo panse si yo panse wè nou te gen yon gouvènman nou gen yon gouvènman dèyè nou gen yon moun k ap dirije peyi pa nou an sa rele yon gouvènman peyi ki sansib pou nasyon li ki sansib pou san li yo pa tap aji avè nou konsa men paske yo wè nou pa gen yon gouvènman dèyè nou pa gen kè nan pou ki pale pou nou.

Papye peyi a voye m ale epi kounye a m nan rete kòman m Sak pi mande nesesè peyi. ankò, a te fwa pase gen yon nèg ki gen yon rezidans, yo pran nan tout rezidans lan. Yo vòltije l Yo Ayiti.
vòltije l Ayiti. Sa sou pou nou respektan li. Koz on kwe on peyi ou rezide ladan l papa fò w gen anpil respè wi se pitit nasyon an yo wi ou pa konn sa? Entonse. Pwoblèm ki pase, yo wè nou pa gen dèyè nou. Nou pa gen moun dèyè nou, Konprann?
entonse sa a pa bèl. Yo trate nou tankou son basoul, tankou yon fatra yap jore nan lari, pran, boule, defann, maltrate nou. Monchè, fatra pi bon monchè, fatra li menm depi yo prann yo menm yo mete yo kite nan peyi a pito yo te pran yo te mete w tankou vye fatra yo te kite w nan peyi a fèl retounen Ayiti. Men janm tande yo te di a m tande afè Aristide lap pale mwen m tande afè Aristide lap pale tou ou konprann men lè Aristide te sou pouvwa a lè sa m te ka ti ti zoulout bay sa yo men m pat ko gon vrèman konesans men m pa konn si misye te konn sèvi byen ya si l pat konn sèvi byen. Monchè misye pat konn sèvi byen non fèl ou malerèzman l pat konn sèvi byen men

Li koumanse desann fou li a. A men kot li wè li wè Ariel Henry a ou m pa konnen nèg sa nèg ki sanble a satan sa. Kap pran tout met nan pòch li pou kont li a. Satan pi bèl ke nèg sa wi mesye. Ou konprann? Li pran tout pou kont li an pou l boure met nan pòch li pou fanmi ni a pitit li. Mwen non.
Bòne jan bagay yo ye la menn poko wè jan m pa kwè jan kijan kijan pou peyi sa ta dirije la non bòne. Paske tout nèg ki sou pouvwa yo ayiti yo pa met yon fwen. Yo menm ankò kap kreye bandi kap fè tout de de de sak pa bon. E ou menm, ban m yon konsèy, ki jan ou wè pou peyi a ta dirije? Nou isit, pwoblèm nan mouda nou, imigrasyon nan mouda nou, vòlè nan mouda nou, e, imigrasyon nan mouda nou, vòlè nan mouda nou, bon, menm pou yon ti telefòn yo touye w. Ayiti, ou kite isit, ou al Ayiti, ou menm nan menm pepèp la ankò, ou konn ki pepèp? E, e. Ou sot ou nan vil la, vakabon nan mouda w, bandi nan mouda w pou yo touye w. Ou ale w al andeyò, malfektè nan mouda w pou yo touye w. Kisa w wè nou ka fè nan sitiyasyon sa? Bagay sa se yon bagay ki ajan difisil, ki di. Solisyon m wè peyi a te ka rive ladan l si gen yon gouvènman ki te ka vini pou dirije peyi a, pou l pran responsablite pèp la. Jan m wè peyi a te ka dirije, e yon moun kote w fè mal la, moun ki fè mal ou a, w ap reskonsab, w ap peye mal ou fè a. Konprann? Wap peye mal ou fè a. E apre ou di inosan pral peye pou koupab. Menm ou menm ki vin ki pwomèt ou fè ou kreye zèb la. Ou tchwe zèb la, wap peye pou zèb la. Konprann? Tankou bon gouvènman. Wap peye pou zèb la. Tankou pa egzanp gouvènman sa yo ke yo vini e sak yo plen, yo fin plen sak yo, ou tande sa te fè, sa te gen 4 pitit, tou le 4 pitit la gen konbyen machin, konbyen kay, epi tout bagay sa yo, epi sou non pèp, sou do pèp la. Ou panse, ou panse nap janm. Konprann? Mizè nap pase nan mizè nap mouri. Bon, tande byen.
Gen moun nan Lè ou lewe ou leve sot ayiti ou vini sit sendomeng mwatyèman nap pale la se sendomeng nou ye la e sa nap andire se li nap pale la konprann e lè moun nan te ou sot ayiti ou vini sit sendomeng i panse se nan paradi ou vini ou pa nan paradi kontole ou vini nan peyi manman ou pa nan peyi a papa ou pa nan peyi a ou vini pile dlo nan pilon pou viv kontole pou jounen an la. Ou koumanse travay depi a setè, uitè, nevè, dizè, ou gen anzè. Ou lage nan sizè. Lè ou rive nan sizè ou te ka fè flò ou, ou benyen, met ti rad sou ou. Oswa se te madanm ou, se te yon grann fi, ou gen la deyò, ou gen moun k ap fè figi l afò, ou ka manje. Ou ka kouche a gad ti televizyon, w ap dekann sa a pou demen si te rive menm kote a. Lè w gade pòt la frape, imigrasyon parèt sou ou. Pòt frape, imigrasyon pran ou. Yo ta pran ou avèk lanmou ak chajès, se a kout baton. Yo avèk kout baton. De bon, si w ta fon ti rebèl menm, di w ap retire a dou menm. Se kout baton nèg sa yo ba w. Menm kay la fou yo. Bon lò, si w gen 2, 3 mil gouden anndan yo, ou pase men yo pran l. Mezanmi, sitiyasyon jèn ap viv nan Sendomeng lan, bagay yo pa fasil. Bagay yo pa izi nan moman.

Ebyen yo pa pale de menm dola ankò tou, ameriken. Ameriken yo pale, gen moun yo tande yo pale de dola. Dola vèt wi. Se kòb vèt la yo pale ou konprann. Men kòman ou kontwole, ou se nasyon parèy mwen, mwen se nasyon parèy ou, nou se menm san, e menm nasyon an. Epi yo di tout bagay sa yo soti anndan gouvènman yo soti ankò. Konprann. Anndan gouvènman yo soti, paske bon banm di ou la, kote yon moun tap konnen map viv Ayiti lap vin mande m 100 mil dola ameriken, 200 mil dola ameriken, kote m pral jwenn kòb sa? Kote m pran yon sòm kòb sa? M pap travay nan leta e moun k ap travay nan leta yo, yo menm bezwen kòb konsa papa pou yo ka gen pouvwa kenbe nan men yo. Anbyen ok.
Kontwole. Lè jis bagay la vin arive vin konsa, kisa k pral genyen? I si w mande si yon si mande si w mande gen yon solisyon, yo di w men anpil chay pa lou. Sa Ayiti mande? Ayiti mande tèt ansanm. Yon tèt ansanm wi. An nou reyini. Toutan poko gen tèt ansanm la, toutan poko gen tèt ansanm la Ayiti pap janm chanje. Peyi a ap toujou nan menm trouble la. Men yon te fwa pase m te wè m te gade yon ti videyo, yon ti bout videyo kote m wè. Mwen ke yo konnen vòlè kap mache chat maron ba yo konn ayiti kòman ba yo ye yo mete di yo tèt ansanm men rankin nan toujou nan kè yo yo konn ba yo mwen kote poule mateli a te fè rankont avè aristid o fòw chanje peyi sa a bagay kwèdèk mwen pa tout se menm vòlè tout se menm pendenden an tout se menm pendenden an ou konn sak pase ou konn kisa peyi a mande peyi a mande tèt ansanm an nou reyini pou nou jere peyi a e isit kijan ou wè sendomeng reyini sendomeng se tèt ansanm ki mete kote li a la tèt ansanm yo pa pè depanse pou pèp la tou banm diw banm diw tout